Oh Jezi gade mizè m nan sendomeng non Map mache nan lari m pa gen kote pou m rete map pase mizè nan lari chak jou m domi devan pot kay moun pafwa yo voye dlo sou mwen.

Jis di m wè la ke m wè l. Mwen chita la epi m jis t ap sòti m al deyò an epi m di bon m vin pran yon ti lè la kanmenm apre m al lakay mwen men. Yo depi lè m ava nou ava pa wè m pase kote a pou m ta jwenn de twa sèl vèsyon kòm m sa k pase. Monchè men lòt bò a renmen gen diskisyon men paske m son nèg ki pa ka nan diskisyon ni nan pale ak moun men m oblije pran pa m pran kad pa m nan apa men. Se sa se sa l ye se sa l ye.
Pito m kite w ladann toujou paske mwen menm m pran. Ah non, pa fè sa mon chè. Non ou konnen tankou lè w ap bwè w ap pran ti bistro la ou konprann men. Li bon, li bon vrèman men pito fè l lakay ou tanke se nan katèl paske renmen gen batay menn paske m pa fin tèlman believe goumen an menm menn. Vrèman vrèman paske yon kote k toujou gen goumen ki toujou gen diskisyon fò nou evite la ou konprann. Wi, nou oblije evite sa kanmenm bon. Ret gon pwovèb granmoun yo di, ret trankil se remèd kò ou, se stabilize w lakay ou. Granmoun yo toujou ri, m poko ri lè li chita anba bouch granmoun anpil wi. Ou wè sa depi depi sou dyalòg li kontre de moun ki leve e. Anhan mwen m son granmoun me tou. Ah bon? M ak gwo gwo 90 ans sou tèt mwen m wè granmoun. Pou kay matant, matant mete w deyò, pou kay kouzin, kouzin mete w deyò tandiske ou pa fè anyen. Kòm se lavi m ki chwazi konsa. Map chwazi pranl janl ye a m konnen yon jou Bondye ap retirem atè a pa gen pa gen chèn ki kase ki pa pou Bondye pa level oh Jezi papam di yon mo pou mwen non Senyè imilyasyon sa twòp pou mwen. Pafwa moun ayiti ekri w yo mande w yon bagay ou di w poko genyen yo menm tonbe jwe w jis yo bloke w yo toujou panse se lajan w genyen men m konnen yon jou Bondye ap levem atè a kanmenm pou m soti nan mizè m sa ye a oh Senyè pouki se mwen kap pase mizè konsa.
Kote ou di nou gen anko? 6 pitit.
6 pitit.
Ah wè. A ki laj ou te fè ti moun sa yo? M te fè youn a 15 ans, youn a 25 ans. A m pa bezwen fin esplike w paske w pa bezwen konn tout vi prive m. A non, jiske nou sou yon plaj, menm si se pa pou la premye fwa ke nou rankontre, Ou di moun sa ke ou gen non tout sa ou pa manyen. Non non non menm si ou wèm sou plas la vi privem pa gade w mesye ok. Gade enben li pa fè pitit bonè non sa w panse si tankou li gen 90 li gen 5 pitit li pa fè timoun bonè lè konsa bon se ti moun moun konsa moun se moun konsa ke ou pa konprann se moun konsa ke sa vle di paran yo pat lage yo paran yo te kenbe yo ya ya yo konsa se sa sa menm nap pale de sa anyen.

Si m se Ayisyen, ou se Ayisyen, li se Ayisyèn, pandan ke moun nan chita, ap reflechi, ap panse a pakèt bagay, ap pale pou kont li, sa, si l te kou nou tou le twa, si l, si ou se Ayisyen, li se Ayisyèn, si nou t al poze l yon kesyon pou nou di, a ki pwoblèm li, ki sa l genyen, t ap pi bon. Bon, dèfwa konnen yon moun chita vrèman mal epi w al eseye poze l yon kesyon, li fè ou malonèt, sa depan tou, m pa janm konnen, paske m se yon moun ki pa renmen lè yon moun fè m malonèt tou anplis.

Kòm se mwen menm ki te wè l, m t ap eseye, m t ap al eseye mande l sa l di m nan, mwen menm ke m t ap vin kote nou pou nou wè, pou nou wè sa nou ta fè. Bon, sa depan sa tou la tou an plis, e tou an plis tou si ke nou kapab ede l, men si nou kapab, si nou pa kapab, m pa, bon, sa plis, plis enposib la tou se jis eseye sa kanmenm pou wè.

Imilyasyon map pran, m santi m pa kapab ankò, enpi mari l vin arive mande m fanm, enpi lè m esplike l, li vin arive mete m deyò, chak jou se kay on moun map dòmi, pafwa se sou plas la m vin chita, se moun kap ban mwen, m santi m vrèman santi m dekouraje ak lavi m. Ou pa santi ke w dekouraje ak lavi w, paske gen de bagay ke Bondye sere pou on moun. Gen doki dwa pa rive touswit men se apre apre ke wap jwenn moun. Dim non eske tankou ou gen timoun ou gen timoun? Non m pa gen timoun men sof pito m te gen 10000 timoun tanke map mache domi kay moun chak jou pou yap mete m deyo pou map manje nan bagay basoul pafwa m santi m dekouraje anpil. Ou pa janm di dekouraje. Wè la, yo toujou di konsa ke sa lavalas, sa Bondye sere pou ou. Lavalas la lavalas la ka pote lalin. Yon bagay tou m pa konnen tou e m te kòmanse pale sa avèk zanmi m yo la an de de de zanmi m ki chita la ki devan sou plas la la tou mwen menm m oblije kite w la m vin m vin bò kote w la m pa konnen tou èske sa ap deranje w.

Se ou ki te komanse dyaloge avèl, sa wap di nou ki sa l genyen tou anplis li menm. Mwen menm m ka, si m pran esplike nou, sa vle di ke se pwoblèm pa m, ou pa konprann? Map, map, map di menm kounye a ke si l gen volante, paske li ka esplike nou enpe de sa l konprann, sa l genyen, sa l genyen, ou pa konprann? Se pa mwen menm. Bon, demwazèl, anplis ou, m pa konn si sa ap deranje w, kòm. Ou te rakonte jenòm nan sa ke ou genyen men se nou de ki chita men pou le moman an m wè nou vin plis m pa konn si sa ap enpe deranje w tou si w kapab esplike nou ki sa ki rive w oubyen sa k ap pase w tou anplis.
M pa vle rive twò lwen de sa men sof m ap ba nou yon ti bout ke mwen lakay matant mwen. Mari m oblije mande m fanm, lè m di l sa, li oblije mete m deyò. M pa gen kote pou m rete nan Sendomeng, se kay moun m ap dòmi, nan lari. Pafwa se moun ki ban m manje. Pafwa m konn al dòmi devan pòt kay moun yo, men m voye dlo sou mwen. M vin santi se plas la ki pi bon pou mwen, m oblije vin pase tanm sou plas la. Pafwa m ap veye moun pou m dòmi anba dra m sa. E sa w manje depi maten, sa w fè, sa w bwè. Pou benyen, pou sa kòm ou pa nan kay kote pou ta jwenn yon ti dlo pou benyen, se lè w stabilize w, men di nou kòman sa ye, èske ou manje depi maten? Mwen byen di w,
mwen pa manje depi maten, sòf gen yon moun ke mwen te mande, k ap manje mwen te mande l, li di m konsa poukisa ke m pa al fè, jan m te kapab di a m pa bezwen m fè sa. Mwen vin viv, menm se pa sa ki nesesè pou mwen. Se mwen bezwen yon moun, menm si moun nan pa banm manje, sa ki pi enpòtan pou mwen an. Pou sitou nan Sendomeng, se banm yon ti kote pou m dòmi, m pa panse sa ka banm pwoblèm, m pa m gen nenpòt semèn depi m pa domi. Bon, sa ka toujou rive yo ba w yon kote pou dòmi, men aprè, paske dèfwa sa toujou rive isi a, lè k yon moun nan yon sitiyasyon ki vrèman enpe dwòl, Lè ke w ede l, ou mete l yon kote oubyen lakay ou, m pa konnen. Fwa gen kote l te ye a. Apre, se moun ki pran nan ki vin sibi yon seri de koz.